Medam mesye bonswa koman nou ye la koman nou ye e byenveni nan zen nan peyim alò tout moun konnen dosye a son dosye jodi a se 7 fevriye kisak sòti pou 7 fevriye a la sak gen e anpil moun e kesyon revolisyon anpil moun ap eseye ridikilize Guy Philippe Jodi a tou nan anndan vila dakèy la gen gwo bagay ki pwodui, gen Lesly Voltè, enben Lesly Voltè t ap salye anpil moun men li pase sou Vladimir Paraison, li pa salye Vladimir Paraison. Donk bagay yo mangonmen anba a, Didier Fils-Aimé sèl kòk chante nan pouvwa anba a. Medam e mesye, ann demare la pou nou gade. Kòman sa te ye ann Ayiti jodi a, kote Leslie Voltaire te prezan? E pa t gen anpil nèg ki te prezan. Leslie Voltaire te prezan, Emmanuel Vertilhers, Smith Augustin te prezan. E Louis Gérard Gilles pa t la. Ann al gade, n ap retounen rapidman.
Woy!
Woy! Retounen nan kòb ou tande. John, m sezi, m kouche m pa janm leve non. Woy!
Bon pwazon wi. John kite sa.
Nou ka pedi l. Yeah, ann bay sa.

Ze nan peyim koman bagay yo ye gen big boss maten an tou e jèn ti gason sa ki son fanatik Guy Philippe fanatik Guy Philippe yo sanse un pti pe desu nan moman ke nap pale la an al tande big boss ki te pran lari a granm maten tande kijan misye tap pale Ou wè la pa gen voye monte l 5 è di maten m gentan leve m al kontwole Petyonvil nou ka wè m anba Tayge peyi a leve dous kou sik defèt pou Arab defèt pou Guy Philippe defèt pou nèg ki te di y ap enstale yon prezidan yo a e pa 2 defèt ki gen nan kan politik yo defèt pou dam nan ki t ap chache yon prezidan avèk premye minis. defèt pou pakèt lòt moun. Pa bliye yè, ti vòlè kabrit yo rele Fritz Jean kouri pran elikoptè li voye kò l Okap. Fritz Jean vòlè vre! Èy bis ki kap chaje la kap desann lavil ok. Peyi a leve byen trankil, Petyonvil leve byen dous. Talè la m pral devan laprimati pou m konnen kisa konferans de près la pral di. kisa premye minis la pral fè avèk nou pase m bay premye minis lan 3 jou poul debloke tout wout andan peyi a mwen menm 3 jou m bali wi m dakò pou rete pou fè eleksyon men m baw 3 jou pou debloke tout wout retire tout pòs peyaj andan peyi dayiti. Wè la pa gen voye monte l. 5 è di maten, m gentan leve, m al kontwole Petyonvil. Nou ka wè m an batay gè. Peyi a leve dous kou sik. Defèt pou Arab, defèt pou Guy Philippe, defèt pou nèg ki te di y ap enstale yon prezidan yo. A e pa de defèt ki genyen nan kan politik yo. Defèt pou dam nan ki t ap chache yon prezidan avèk premye minis. defèt pou yon pakèt lòt moun. Pa bliye yè, ti vòlè kabrit yo rele Fritz Jean kouri pran elikoptè li voye kò l Okap. Fritz Jean vòlè vre! Ey Bisky! Ebyen jan nou tap gade la sa se te Big Boss e nap kontinye genyen donk genyen Claude Joseph ki gentan li menm. ap mande Didier Fils-Aimé negosyasyon. Claude Joseph Grant ap mande Didier Fils-Aimé negosyasyon la, sa vle di pou misye li menm ta kapab jwenn pati pa l nan pouvwa a ki gen la. Sa se Claude Joseph k ap mande Didier Fils-Aimé e misye t ap pale nan Oudis Sanon Misye ap mande Didier Fils-Aimé la pou Didier Fils-Aimé ta kapab nan separe gato a e pou Claude Joseph ta jwenn pati pa l. Ann al tande, sa se zen nan peyi. Didier etidye Etazini oubyen m pa konnen, donk li pale angle pou l soti nan dinamik winner takes all. Sa vle di moun ki genyen an pran tout. M ta swete ke Didier konpoze avèk klas politik moun ki vle yo. Byen sur, se pa tout kap vle. Moun ki vle yo men ki genyen ankraj. Se pa moun kap bal tripotay. Se pa moun kap vin dil ekoute, se nou menm ki tap mande monosefal, aloske moun kap mande monosefal la pa gen 4 moun ki tandel. Genyen des acteurs politiques majeurs. Se pa moun ki tou fèb yo ki tou, piske yo fèb, yo di banm korem avèk Didier piske l fò lap jwenn e sipò entènasyonal non. Les acteurs politiques ki gen konviksyon. Ki malgre tout sa yo kapab di, yo pat nan Didier. Gen moun ki te sensè. M ap tititye. Li bezwen tande moun nan peyi a ki renmen peyi a. Plis ke sa ankò, m ap tititye, Leta ayisyen sèt yon Leta ki è kaptire pa yon ti gwoup moun. Michel Soukar gen yon jan l rele sektè prive ayisyen an.

Ebyen nou sot tande Claude Joseph kounya la nap soti nan Claude Joseph nou prale nan pa anmèdel pa bliye se zen nan peyim se sak zen nan peyim nan ann al tande pa anmèdel pa anmèdel te nan Ariel li soti nan CPT kounya l tonbe nan Alix Didier Fils-Aimé ann al tande pa anmèdel epi nap retounen Talè konsa, mèd ap esplike. Nan kontèks sa ki fè m oblije jodi a la m vin la pou m di PM Alix Didier Fils-Aimé, tèt frèt, pati politik Eskwad Avò an granmoun, nou pral degaje nou la pou mèt Jan Jak, li mèt se avèk yon dyalòg, mwen menm mwen, mwen an mezi pou m fè dyalòg sa nan peyi a, pou n ouvri wout Gran Sid la, pou n ouvri wout Gran Sid la, san, wi, san kout zam, san n pa bezwen kout zam, nou pa la, trè byen, èske w konprann? Wi.

Yo pral retire sanksyon Smith lan pa lontan. Pa lontan yo pral retire sanksyon Smith lan paske se pa fòt li. E se gras se gras avèk Smith Augustin ki rann PM lan ka oblije gen pouvwa sa. Nan moman n ap pale avèk ou la, vòlè yo bay pou Fritjean, vòlè yo bay pou Fritjean gentan gentan lage pye l. Menm ke vòlè yo bay pou Fritjean lage pye l men nou panse. Yap vini kanmenm pa entèpol pou misye vin reponn kesyon la jistis paske jan l tap ransone direktè jeneral jan fritz jean tap ransone minis mache fè lajan pou fout kraze peyi a se nan kontèks sa ki fèm oblije jodia la m vin la pou m di PM Alix Didier Fils-Aimé.
Ebyen sa se te pa anmède l pa bliye se tout ti detay se zen nan peyi m ke w ap swiv la pou leprezan moman Medam, manzè, mesye, kounya la nou prale nan depòte. Yo depòte plizyè Ayisyen an Ayiti, men gen Ayisyen ki pa menm konn Ayiti menm. Sa vle di Ayisyen sa yo pa fèt an Ayiti. Se le ka don jèn gason ki fèt nan lakou Bahamas, yo depòte nan Ayisyen pami 132 Ayisyen ke gouvènman Trump lan depòte avan yè la a nan vil Kap-Ayisyen. Ann al tande.

Yo rete m for drugs and.
Nou tande koze a mezanmi koman bagay yo ye koman bagay yo ap pase la an Haïti e tout ti detay zen nan peyim kounya la nou prale pou nou tande kolonel Imner Rebu e kolonel Imner Raby ebyen misye li menm ki te pran mikro epi poul denonse sak gen la anpil koze pale medam e mesye Ann al tande ansyen kolonèl Imner Rabi. Mwen menm m pa wè kòman ann pran jounen 7 fevriye a kisa k ta kab gen te fèt pou te genyen pasasyon de pouvwa ant moun ki te nan cpt yo e moun ki ta eli yo. Depi lè cpt a te fèk demare jan l demare a tout moun nòmal te konnen premyèman yo pa t ap kab fè referandòm nan. Kòm de fèt lè yo rive nan afè referandòm nan, yo pran pòz tankou se yon blag yo t ap bay. Yo yo pa kab fè eleksyon non plis. E demen e 7 fevriye. Men aprè 7, se 8 ki vini. Se ki è si, dan la sware di 7 fevriye, moun ki nan CPT yo p ap la. Ap gen Premye Minis Alice Didier Fils-Aimé kap leve le 8 o maten avèk reyalite pouvwa ak tout responsabilite a nan men l. Se li k pral di nou sa l pral fè. E se la nou pral konnen si n ap la pou ennan, si n ap la pou dezan, kote nou prale. Paske preparasyon ki fèt yo pa kab bay eleksyon. E si yo fè eleksyon avèk yo, nou mèt konnen n ap fin fè eleksyon, n ap tonbe nan yon lòt bouyay menm kote a. Gen yon pil kesyon ke nou pa reponn, nou pa òganize. Jodi a, nou te tande minis lajistis la, alò, se te pito CEP a ki di l resevwa nan men minis jistis la yon lis 400 pati politik. Èske nou imajine nou ke Ayiti kab al fè yon eleksyon avèk 400 nèg? ki di yo se chèf pati politik epi se vre yo gen papye leta nan men yo, yo gen pati politik vre. Si w òganize yon eleksyon avèk 400 pati politik, ou konnen fini eleksyon fini ou pral tonbe nan lòbèy. Dezyèmman, leta gen devwa pou l asiste pati politik yo finansyèman. Sou ki kritè jodi a li pral asiste yon pati politik sa l p ap asiste sa? Donk fòk pil pa pwoblèm pil pati politik la rezoud. Answit, nou genyen yon sistèm pa rapò a lwa an Ayiti ki di ke gen dwa gen yon prezidan avèk yon premye minis. Depi lè yo mete bagay sa a sou plas an Ayiti se pwoblèm sèlman l ap bay tout tan. Paske premye minis la se palman k pou deside pou l vin premye minis vrèman menm si prezidan fin chwazi li. E lè pou yo monte gouvènman son pil traktasyon, son pil egzèsis de koripsyon, de vòlè, valiz lajan etc. Sa vle di ke nou gen yon pwoblèm nan sistèm nou. Nou pral fè yon eleksyon avèk prezidan e premye minis ankò. Epi fini prezidan fin eli, lè pou l monte gouvènman l pral nan men, gade menm avèk an deyò de sistèm legal nou genyen an, gade pwoblèm ki pase ant cpt a avèk premye premye minis yo te genyen. Gade pwoblèm ke CPT a ap andire avèk premye minis ki la. Se yo pa kab chak fwa yo chanje moun yo epi nou fè fas a menm pwoblèm yo se ke gon pwoblèm nan sistèm nan. Eske nap kanpe pou nou rezoud pwoblèm de baz sa yo? Oubyen kòm ameriken yo di fòk nou fè eleksyon nou pou al fè eleksyon epi apre sa nap pale de menm lòbèy yo ankò? Donk mwen menm mwen kwè fòk moun yo ta pi rezoudab, yo ta kreye kondisyon pa egzanp Tout bagay kap fèt lan an Ayiti a, se kèlke nèg ki chita nan Pòtoprens kap pran tout mezi yo. Kisa 2 moun ki nan lòt depatman yo konnen konsantman yo kòm sitwayen nan sa kap pase nan peyi a? Nou pa kab pran yon tan pou n rezoud pwoblèm sa yo? Mwen menm m pa ta pral kouri al nan fè eleksyon e sa a se son dè desizyon ke PM Alix Didier Fils-Aimé pral gen pou l pran. Pa egzanp. Eske l pral pran tout chaj peyi a met sou do l menm jan Ariel te fè l sa k te abouti a yon echèk? Eske l pral fè menm bagay la? M si ke gen moun k ap konseye li, APM ou gen gwo apui ou fò, an avan. Li gen yon bagay sou do l yon afè de milat, de nwa. Eske l ap kouri galope san ke l pa konsidere ke sa a se yon pwoblèm ki egziste? Donk mwen menm mwen kwè si n vle rezoud 2 pwoblèm ann pran san nou pou n rezoud yo a la baz pou n konn konnen kote n prale vrèman sou yon wout ki kab fè popilasyon an ralon souf. Men Kolonèl gen e Guy Philippe li menm ki anonse gwo mouvman pou 7 fevriye an. Guy Philippe e li sa l ap fè? Anonse gwo mouvman pou 7 fevriye. Li anonse? Wi. A bon depi sa anons nou pa bezwen okipe anons an ann tann fè a. San rezèv.
Lè w anonse epi gade jan nou ye la a, daprè nou lapli pral tonbe. Bon l gen dwa dizè diswa lapli pa janm tonbe wi. Yon anons se yon anons. Se deklarasyon entansyon. Men mwen menm m pa kwè nan bagay sa yo. Sa fè plizyè fwa m gen konben nou konyen konben ane y ap anonse nou. Dayè bagay sa yo vrèman pa janm anonse. Lè bagay sa yo ap fèt vrèman. Se leve w leve w tande ou leve devan yon pwoblèm. Depi se bagay k ap anonse e pou mwen nou nan fim 7 fevriye. Mwen menm m pa wè kòman an an pran jounen 7 fevriye. Ebyen medam e mesye la nou sot tande Imler Rebu nap kontinye avèk zen nan peyim. Se zen nan peyim nap frape nou pap rete kanpe dèyè gade dèyè nap chèche enfòmasyon tri bò pa bò pou ou menm ret branche kounya nou pral tande ekstrè deklarasyon dènye diskou Laurent Saincyr te fè nan seremoni ki make kote ke yo menm yo remèt pouvwa bay Alix DJ Fils-Aimé ann al tande egzatteman.

Pou plis detay pa bliye wap swiv e zen nan peyim banm wè sim jwenn li la rapid rapid rapid Laurent saint cyr Laurent saint cyr m ta sipoze m ta sipoze gen Laurent saint cyr avèk mwen la. Si m pa gen Laurent Cesir, ok, m gen Laurent Cesir rapidman. Ann al tande sa Laurent Cesir t ap di. Mesye,
lè m t ap pran fonksyon kòm prezidan konsèy la 7 dawout ane pase, m te rekonèt li klè, bagay la mangonmen. Fò n met tèt nou ansanm pou n bay pèp la rezilta l ap tann yo. Mwen te di tou, ak tout imilite, fòk nou evite tout sa ki ka mete misyon KPT a an danje. M te pran angajman pou chèche koyezyon nan KPT a. Paske gwo kokennchenn defi n ap fè fas ak yo an mande pou nou gen, Solidarite, serenite, epi plis kapasite pou mete ti enterè pèsonèl sou kote pou nou ka vanse. Jodi a, se ak menm lespri verite ak sans devwa mwen pran lapawòl devan nou ankò. M ap di sou kesyon sekirite a, nou pa rezoud tout bagay. Men nou lanse batay la. Kou m te rive, m te poze aksyon klè. Nou te chanje lidèchip pnh lan. Nou mobilize plis kòb pou ka ranfòse kapasite fòs lòd yo. Nan Nasyonzini ak nan plizyè lòt pledwaye aletranje nou t al defann e nou rive jwenn transfòmasyon Air Max la nan yon fòs pou represyon gang. Nou remèsye tou peyi zanmi ak patnè entènasyonal yo ki te pote kole nan gwo konbit sa a ak tout peyi ki deja pwomèt y ap kontribye nan travay nan tèt kole ak Premye Minis lan. Nou mete baz pou yon repons pi solid kont gang yo. Pwogram P-4000 lan se youn nan yo. Pwogram sa a dwe kontinye paske se youn nan mwayen pou bay Ayiti yon endepandans nan nivo sekirite. Nou tout ka wè gen pwogrè sou sekirite an. Lapolis la ak lame sou yon bon dinamik. Nou reprann kontwòl kèk zòn, tankou anba lavil. Operasyon yo ap entansifye nan plizyè fwaye gang yo, Ba Dèlma, Kwadèboukè. Jodi a, laperèz la chita nan kan kriminèl yo. Tout move grenn sa yo dwe konprann yo pa gen lòt chwa. Depoze zam ou lanmò. E nou pap bliye nesesite pou fè reyensèsyon timoun ak jèn sòlda bandi tounen boukliye imen nou. M ap pwofite rann yon gwo omaj ak tout manm fòs lòd yo ki tonbe. M ap salye kouraj chak grenn fanm, chak grenn gason ki nan operasyon k ap goumen pou pwoteje frè ak sè nou yo. M ap salye lidèchip Polis Nasyonal la, FADH la ansanm ak GSF la. Lagè kont gwoup kriminèl yo lanse, gen yon batay gason pa kanpe, pèp ayisyen an ap pote viktwa kanmenm. Medam, mesye, kpt an ansanm ak gouvènman an rive fè anpil avanse pou pèmèt òganizasyon eleksyon. Se premye fwa depi 5 lane nou rive lwen konsa nan pwosesis elektoral la nan peyi an. Pi gwo defi nou kounye an, se pa kite avanse sa yo tonbe nan dlo. Bon jan eleksyon se mwayen responsab pou mete fen ak tranzisyon sa a. Epi lòt pòt lespwa pou avni ki pi jis ak pi estab pou nasyon an. Se pou sa, kòm prezidan KPT an, malgre presyon, blokaj ak tout kalite manèv, M te kanpe tennfas. M te pran responsabilite pou defann sa ki pi bon pou peyi an. Sa ki ka mennen nou pi vit sou chimen sekirite ak eleksyon. Malgre obstak, mwen pa t abandone. Mwen te chwazi rete fèm. Paske rale kò m ta vle di lage peyi a nan men gwoup kriminèl, nan men zèfèyis tout plim tout plimay. ki meprize vwa pèp la ki ap mande yon sèl bagay, sekirite. Abonnone se tap lage desten peyi an nan men fòs ki pa pè desakralize leta a, ki pa kwè nan demokrasi ak nan enstitisyon, ki bliye si pouvwa a pa pran nan rekritman, men nan eleksyon nan pwosesis lejitim, enklizif ak transparan. Fòs ki pliye gen enterè peyi an pi enpòtan pase anbisyon nou, pi gran pase divizyon nou, pi gran pase kriz nou ap travèse jodi a, paske Ayiti pi gran pase nou. Medam, Mesye, an 2026, chodyè devlopman an dwe sispann kontinye ap bouyi yon sèl bò. Tout katye, tout komin, tout vil, tout moun dwe goute. Men pou nou fè sa, pèp ayisyen an dwe sonje, Revolisyon endepandans lan pat fèt ak on sèl kou mesye. Lè m.
Ebyen medam mesye sa se te Laurent Saint-Cyr misye ki tap ebyen pwononse dènye diskou li e nou konnen bagay yo kòman yo ye. Dòk Laurent Cécile tap pwononse dènye diskou l kòm responsab cpt a nan peyi Dayiti. Medam e mesye, n ape kontinye avèk gen pè Mezonèv, li menm nèg sa yo te deklare la e Ann al tande pè mezonèt la. Depi dimanch nap fè yon trè bòn eksperyans ansanm ke nou tap travay pou nou akouche sa nou gen jodi a. Men mwen felisite nou nou menm ki ret tann men gen anpil medya ki prefere ap kritike nou panse ke si se te yon inisyativ entènasyonal Li t ap mye. Men nou menm nou pa vin travay pou kont nou. Nou vin travay, te gen yon gwoup moun nan sosyete a, nan Leta a ki te mande n vin òganize sa. Donk nan sans sa, nou fè yon bon travay, nou arive chwazi selon akò ke nou te genyen anndan asiz la pou n te chwazi 3 moun pou nouvèl nouvèl tranzisyon an. ki se you moun kap sot nan sosyete sivil la, ki se you manm kap sot nan cpt a epi you manm nan kou kasasyon. Nou mete nou dakò, nou chwazi l jodi a. E du kou, nou chwazi tou 3 moun ke nou soumèt a konsèy sa ki pou ale kòm premye minis. Donk, le travay est fait, on est satisfait, e se la nou ye. Non yo, kiyès yo ye non yo? Non kiyès yo ye?
Pèmèt ke m pa bay non moun lakou de kasasyon an, men non moun ki sot nan cpt a se Lesly Voltaire, sosyete sivil la se Charles Tardieu. Elles sont toujours Mia. Hum? Wi wi. Fò ou bay 2 non moun. Wi, lòt non an la lèl sòti lap peye. Poukisa ou pa bay non moun ki kou de kasasyon an? Paske se yon moun ki an pòs ke ou pa vle frajilize'l kote li a akoz ke pozisyon. Kòman kritè de seleksyon yo te ye? Kòman chwa yo te ye pou nou rive jwenn. Trè demokratik, trè kòrèk. Se te se te yon gwoup ki te chita pandan prè de yn semèn pou nou te travay sou chwa yo. Nou te sèvi plizyè metòd. Pou Kou Kasasyon, nou te sèvi avèk yon metòd ki rele metòd delimi, e, elimi, kòman? Nasyon. Eliminasyon. Eliminasyon ki sa l ye? Konstitisyon egzije pou nou te pran yon prezidan, si prezidan an pa dakò, visprezidan, si visprezidan an pa dakò, jiskaske nou jwenn yon jij ki dakò. Andre la. Donk nou jwenn li. Pou prezidan yo nou te dakò ke se cpt a k pou voyon moun ban nou. A la fen yo di n se nou k pou fè chwa a. Epi nou te pase o vòt. Ni komisyon fasilitasyon an, ni komisyon de swivi a nou chwazi. Epi se konsa. E se te yon vòt ki te prèske. A san pou san, tout moun te chwazi menm. Mèt nan kilè arete ap sòti previzyonèl. Li sòti lap sòti jodi kounya la se jodi yap voye la. Epo Nan près nasyonal? Previzyonèl yo non yo. Se 3. Kiyès yo? 3 e se pou mèt bay non yo. O wi wi wi yes. Se Palembe Mathurin, se Raymond Pierre, se Dera Simon Dieuseul.
Donk enstalasyon kolèj prezidansyèl la se pou kan? Demen petèt, on vèra. Se pa mwen ki genyen l. Sa se prerogatif CPT. Men de remake yon sòt de retisans Pè Mezonèv bò kote kèlk manm brèf la te lòt komisyon. Pou ki sa retisans sa ou pa konnen? Non, mwen konnen. Donk se.
Li sot ankò nan sesyon. Non, nou se de imen tou. Donk gen moun ki poko fini fè sa lap fè travay li donk nou la. Men enpòtan le gwo è fè. Gwo travay la fèt. Gwo travay la fèt, nou chwazi, nou delivre. M si ke se yon travay pou Ayiti. Olye nou kite se etranje kap chwazi moun pou nou, yon gwoup moun te fè nou konfyans epi nou travay nou ba yo rezilta. E sa, san oken enterè patikilye. Èske tout moun ki te patisipe nan travay yo, yo siyen rezolisyon an? Tout moun siyen.
Ou pa gen anyen ajoute ankò? Non, non, sa m ap ajoute. Mèsi. Paske depi yè, nou t ap fè yon maraton la, nou tout te la. M te byen kontan wè nou. Pafwa jounalis yo pi fatige pase nou paske yo la pandan tout jounen, tout nuit. M di nou mèsi paske pou pwofesyonalism nou.

E zen nan peyim paske se zen sou zen kelkeswa kote aksyon an ap pase depil konsène nou nap potel pou ou kòm sa dwa nou menm nou pa nan benyen kache lonbrik ebyen nap fè tout sak posib E imajinab pou nou pote tout dènyè enfòmasyon yo pou ou. Kounye a nou pral montre ou, ebyen, gen Jacques Ader li menm. Jacques Ader, ki sa misye fè? Jacques Ader twouve li nan sitiyasyon la a, kote misye ap flannen ant Dèlma 19, Dèlma 17, Kafou, Ayopò, pou l montre ke bandi Viv Ansanm yo, monchè, yo pa gen pwisans, Yo pa gen otorite, yo pa gen kapasite. Nan sans sa a, Jacques Ader li menm te tou pwofite ap flannen avèk yon ekip polisye ansanm avèk li jodi a la a nan jounen 7 fevriye a pou l montre avèk bandi Viv Ansanm yo ke sa yo panse a se pa sa. Donk an atandan nou rive sou Jacques Ader, genyen Roudy Sanon ki kritike

Tann mwen la m panse m te genyen l avèk mwen Tann mwen, tann mwen, tann mwen. Mesi voltè vòlè grèk vòlè l la granmoun vòlè sanwont e edga leblan son lòt vòlè ankò anpi se yo menm ala lavi mesye konn apre wap pale de nèg sa yo apre 2 zan ou oblije ap di se vòlè yo ye yon bagay grav wi kòm nou pran dekrè nou an na na aplike dekrè a sou mwen. Ay mwen m pa evolem moun aplikel sou mwen men depi map pale de nou e vole map mete devan non nou oubyen aprem fin site non nou paske se vole nou ye e nou pi mal paske gon bann moun ki te fè nou konfyans na mezonèv di yo pwal enstale jodia e gouvènman li pa konnen si se nan vila dakèy sa ap fèt oubyen yon lot kote. Pè Maisonneuve mde pran w pou moun serye wi. Ay kidonk lan lo moun fou ke peyi a genyen lan bagay sa yo ladann tou. Men si Voltè vòlè, rèk vòlè l la, granmoun vòlè sanwont, e Edga Leblan son lòt vòlè ankò. Epi se yo menm, ala lavi mesye, konn apre wap pale de nèg sa yo apre 2 zan, ou oblije ap di se vòlè.
Ebyen nou tande koze yo la a sa sete ou di sa non mezanmi ann al gade avèk mwen kòman sa te ye bò lakay Guy Philippe nan jounen e e 7 fevriye 2026 la Ann al gade kòman sa te ye bò lakay e Guy Philippe èske ann al gade ann al gade non kòm m pa gon lòsyè la a e m gon lòsyè selon sa kòman kay Guy Philippe te ye non m pa gen tan wè l m pa gen tan m ap retounen sou sa toutalè m ap retounen sou sa toutalè m pap m pa gen chans pran li e n ap retounen sou li ann ale nan ba Dèlma Pou nou wè kòman bagay la te ye nan ba dèlma medam ze mesye donk an al gade ba dèlma ba dèlma gen lontan moun pa frekante ba dèlma an ayiti an al gade kòman sa te ye epi nap retounen pou plis detay pa bliye se koutwazi e plop plop tayèz 400 wè sonraj boulevard. Fort Lauderdale, Florida Eske m jwenn li la a? Wi Kòmandan Jakadè mete pye l atè An n al tande. Jakadè, peyi a se pou ou Ou ta ale pou kòl Mitan mesye An mitan mesye

Se pou n kapab pwosede a reouvèti sou komisarya a kòm nou tout konnen sa gen tanto 2 zan. depi bandi viv ansanm yo te atake sou komisarya mentnan sou lòd DG pnh la li pran li mande nou pran tout dispozisyon pou n kapab pwosede a reouvèti sou komisarya se poutèt sa nou gen pwès men

Direksyon jeneral lapolis la Jodi a nou vini pou nou reafime konviksyon nou pou nou akonpanye pèp la nan batay ke l ap mennen pou sekirite. Mwen pwofite remèsye e salye tout jounalis ki toujou avèk nou pou pote pawòl la bay rès moun yo e pou nou di yo vini nou la se temwanyaj ensistans fòs de lòd notamman lapolis dirije pa André Vladimir Paraison.

Pap dòmi pou ke rès popilasyon an jwenn somèy li pou l wonfle. Nan sans sa a maten an, nou vin relouvri sou komisarya a yon jan pou nou voye yon mesaj klè. Baz sila yo ki konnen yo ka mete baton nan wou Bonne Marche, peyi Dayiti oubyen patikilyèman dan. Pòtoprens lan, sa swa Dèlma ou ot, vin di yo, gèm nan fini. Jodi a, batay la ap kontinye, e sak pa byen oblije ranje kò yo. Pase nou pap griyen dan a pèsonn ankò. Jwèt la fin jwe. N ap remèsye e n ap salye kouraj polisye tout inite Etwal Dabgòl, Pibgo, Polisye Administratif ki batay, ki goumen, ki kontribye pou jodi a nou ka la a pou nou pale de reouvèti yon sou komisarya. Nou di yo ayibobo, ke Bondye nan syèl la pwoteje yo pou kontinye batay sa a ke y ap mennen san relach. Konsa n ap mande popilasyon an pou l akonpanye lapolis li a nan travay ke l ap fè pou reba l kote pou l dòmi, pou l gen kote pou l vann pistach li, kote pou l fè fritay li. Kote pou timoun yo retounen lekòl? Se ansanm sèlman lapolis nou an avèk popilasyon nou an kapab, dwe mete men pou n retounen a la nòmal. Pou n retounen nan jan n ta dwe pou l tounen an, ki se lapè. Yo di

Nou pap twò long, n ap di youn veye sou lòt, youn gade je sou lòt. Pou ke lè bagay la ap mangonmen, pou fòs nou deplwaye a kapab siperyè a fòs enmi an, fòs ki anfas nou. Nou pap pale twòp. Nap di nou mèsi pou vini nou te vin la a e ke Bondye avèk nou nan tout sa n ape fè e ke lavi ap kòmanse reprann e pa bliye nan lwès la te premye sou komisarya nou pral reafekte nou pral kontinye travay pou bay pèp la sekirite pou bab. Pèp la sèvis. Ok byento se pral kòm li anonse l mache Salomon an pral reouvè menm jan e n ap di moun yo. Sou menm track sa yo mèt ret tann nan yon ti tan pa twò long lapè nan wo kòmandman sa ki la a li pa nan grenda pèsonn li pral retounen kòm il se dwa mèsi bokou prezans nou.

Kijan wè kijan wè reouvèti komisarya nan Reouvèti komisari sa se se pa lòm ki desann se Bondye ki desann pou mwen menm pou jan m tap soufri m lwen yon ti chanm kay pou 6000 dola lajan kamyonèt yo dwa mal mete m deyò jounen jodi a m la toujou m ap viv m di Bondye mèsi yo voye Jan Cadet pou mwen. Lè w aplodi w ap redwi w aplodi reouvèti.

Lansyen rebèl kondane pou dwòg Ozetazini, medam e mesye, Guy Philippe ki li menm tap pale avèk yon zanmi li nan kad yon entèvyou, m kwè yo toujou pale e kite m di nou ke. Adyee! Guy Philippe nan kominikasyon. Gade sa l ap fè la. Misye konnen l pa ka vini. Guy Philippe konnen l pa ka vini. Li ka vini, li pran machin li, li pran avyon li, li regle afè l wi. Men afè vin pran pouvwa Pòtoprens, Guy Philippe pa gen okenn mwayen pou sa. Pa gen pèp k ap soutni l e l pa gen fòs ame pou sa. Menm gang yo kounye a, yo pa fè l konfyans. Gang yo ke l te konte sou yo, nou sonje ke nan konvèsasyon ke l te gen ak Babekyou, l t ap mande w gon zam li te di l bezwen. Donk Guy Philippe, se sou Babekyou l konte e Babekyou te di misye ke, Pa gen anyen yo ka fè la san viv ansanm. Donk, misye pa gen okenn pèp avè l. Okenn pèp, okenn kontre, okenn pèp k ap swiv Guy Philippe nan anyen. E mwen di l, okenn pèp. Misye ap pran pòz li gen pèp, misye pa gen okenn pèp. Ok. Dezyèmman, misye sou blòf. Misye ap fè kominikasyon. Misye di nou yo met yon baton anfas Pestel pou l pa vini paske l konnen l pa ka vini. E gen lòt kou misye jwe la, l ap eseye montre l tèlman enpòtan, tèlman sou nèg ki enpòtan, yo met yon baton pou li sèl. Ala Guy. Guy al kouche tande. Yon jou bezwen vin pran w. Ame ki bezwen vin pran w. Pestel. Ou pap menm gentan Esther e. Lè yo te vin chache w pou dwòg e pestel pandan plizyè fwa. Yo pat ko bezwen w. Ou tap travay pou yo. Mwen pale de diye. Men kou yo bezwen Lucas ale, yo pran w la. Yon lè nou fin senatè, w al nan Scoop FM epi y a arete w. Kòman se yo met yon bato pou ou? Sa nou gen bato de gè. Menm jan Ameriken mete Abraham Lincoln e n ta ka di akote anfas Iran an. Fèm konprann si yo mete yon baton pou ou tou tèlman tèlman yo bezwen entimidew lamew la ala nèg blak men pou gen moun gen moun kap pranl oserye wi ala koze ebyen bon jan mande kob la fèt tande frèm ou fè kob la. Dayè depi Guy Philippe graze, li gon mouvman poul lanse, epi dyaspora tèt pete, eskize mwa lekspresyon wi, li voye lajan ba li vre wi. M pa di nou dènye fwa n sonje Guy Philippe te bezwen pran pouvwa, m pa sonje. Dènye fwa Guy Philippe te bezwen pran pouvwa. Guy Philippe son sèl batay la, l ap sot nan sid, e Jean Tel Joseph ap sot nan nò. Konprann? Li mande moun yo anvayi tout biwo leta yo. Li menm li bay zan yo. Anvayi tout biwo leta yo. Lè moun Kanapevè ap tann Guy Philippe. Konprann? Paske lè sa li te gon foug. Mwen menm si m Guy Philippe nan peryòd sa m pran pouvwa a vre wi. Men son lach misye ye. Li pè. Paske li te gon mas moun wi. O! M kanpe goumen la avèk prèske, e pa de moun m kanpe goumen la pou m di m pa nan Guy Philippe, nou pa pran Guy Philippe kòm, nou pa pran ansyen dilè dwòg kòm prezidan wi. Sou Ariel ou mare konsa? Wi. Tankou bann moun la, lè yo di Guy Philippe, Petyonvil, Guy Philippe vòlè vedèt nan men Jean Charles Moïse Petyonvil wi. Moïse al dèyè pran woulib sou Guy Philippe wi nan moun Guy Philippe ki pran. Lè yo di Guy Philippe, Petyonvil, Foul moun vire tou won Petyonvil wi. Yo te kreye yon bòz wi. Paske moun yo pa vle wè Ariel. Bon, yon won nèg la k vini pou l chase Ariel, ebyen yo di y ap pote boure. Ebyen, nou wè ki videyo k ap soti anwo la, laboul. Lapolis kanpe la nan Mòn Peleren, yo fizye nenpòt 5 ou 6 nèg oubyen 10 ajan bsap pou Guy Philippe. Guy Philippe tou pase nan mòn. Se Kris la k ba l woulib travèse lanmè pou l mennen l Lewogàn wi. Kris la mdwe chèf de gang de Tibwa. Depi lè sa misye mawon Pòtoprens. Moun ap tann li anba l pa ale non. Donk kounya misye ap vin nan yon fab hein Christelle misye vin nan yon fab oh gon bato yo mete la anfas Christelle telman l enpòtan.